Li te gon maladi yon msi kite yon msi kite yon msi chak lèl prann. Nan tèt li gen problèm nan tèt. Nan tèt. Chak lèl prann yon msi wè lal ka alèz avèw. Yon msi ka rete la epi ou kanpe la lap jourew. Yon msi pou sou wè sam diw msi menm konn leve kouri menm. Men sak fè misye konsa. A msi yon maladi ki pran misye men. Msi pa gen anyen non men. Li pa gen anyen serye pa panse a anyen men. An tou ka papa banm di yon bagay men.
Sa li la menm.

Zanmi m tande, tande, tande, e se pa patnè m ou ye, m pa ka ba w konsèy? Kolòn. Kolòn mwen ou ye, depi nou te lekòl ansanm, n ap manje marinad, pil bòl marinad ansanm. Sa sèlman m ap di w, e ti jèn parèy mwen ou ye, travay, pa al bay nan vye bay, dyab, epi pou gen kòb ki fè w pa ka dòmi. Wè sa m di w? Jere ma ou menm jan avè m menm. Dènye fwa, dènye fwa sa m ap fè la, m p ap fè sa ankò. A, zanmi, a, bròdè, tande, tande, tande, èske m te avè m ou nan move chemen? Zanmi, bay, bay kay bòkò sa. Poukisa w pa kite l menm? Zanmi, tande, wè si nèg gen tè ou pa pran sèvè nan men l.

Kèt Kèt m pa gen lè Si m pa ka bò kò kounye a si m ap jwenn li Humm fò m al met pran sou mwen Paske m santi m menase.
Nou pral fè mirak Gastè. Wi papa. Ou pral netwaye peristil la mwen wè zanmi ti patnè teke gwo cheve a wè. Wi wi mwen wè kiyès mwen kiyès.
Misye voye misye al achte medikaman pou m fè mirak la pou misye. Ok ok ok. Al netwaye peristil la mwen. Al netwaye l kounya.
Ou mèt al netwayel kounya. Mwen yon vèm nan. Epi ok.
Ayy. Pase. Fòn fòn mèt bagay nan men misye. Nou bezwen zonbi nan lakou a.
Oh men. Al fèm wè nèg yo men. Banm sa k pase. Humm.

Dil misye ap pale pou kont li menn Sûrement li konn afèl pa bon Epi Ou lonjel ba li. Bay mwen frison 500 goud tou menn pou wè si Si sa ap pran o mwen. Si lap jere may li. Misye pa pran.
Misye refize m menn.
Epi san dekoupe pawòl ou menn. Ou konnen pandan m te chita sou ti plas la anlè a menn. Epi m te kwaze avèk misye, misye vin parèt. Kounye a misye di, sa k pase menn? Kòman ou anfòm? M di, a m anfòm wi men. Misye di, epa ou gen bèl ke kou bagay sa yo. M di, a ou konnen menn, non patnè m sot Sendomeng bagay sa yo menn. Misye fè m kado. Misye just di m sa, ou pa gon goud nan pòch ou menm te ka fè m kado ou bay mal manje menm. M di misye, m pa gon goud nan pòch mwen la non apa. Epi m chaje kòb nan pòch mwen. M pa bay misye paske m wè, m wè misye genlè anvi, li anvi chache yon bagay nan bouch mwen. Bon sa m tounen. Monchè jan map gade misye a menn misye gèlè misye gèlè gon bagay avè nou m pa konnen fò nou chache fò nou chache fò nou chache regle sa wi.

Map voye ou achte 3 bagay. Ebyen ok papa.
Tande, gen moral pou tande sa map di w la? Wi. Ok. Wap achte jou na kontre, leve devan jou, pitit gason m ak gen tou w kontre. Gen tou w kontre? Wi.
Tande sa m di w la? Leve devan jou.

Kyèt mesye, men ti nèg la menase, fò m travay pou misye. Si Major Gòbnè te la, misye pa t voye misye al dèyè djòb mwen an, m t ap fè misye travay, kòmanse travay pou misye. Bon, si misye di konsa, vin kòmanse menase. Sèke nèg yo, nèg, nèg ki pran kòb yo kòmanse konnen misye al travay ankò. A bon, ki, bon sa m ap fè.
Kèt mesye, bagay sa ap toumantem mesye m paka konprann bagay sa vre non mesye. Son esplikem yon bagay, Wisly ankò esplikem yon bagay mesye, 2 sa yo m paka konn kòman m te ka fè yon melanj avèk sa. Kòman sa ye mesye? Mesye nan ka sa, si m pa mete grenn nan boudam m ka pèdi. Men, m p ap bay nèg yo manti, depi ti m piti, m pa ka vin pèdi nan mitan yo la. Swa youn pèdi. O! Mouche, si w janm wè nèg sa ap fonksyone a msye, m gintan wè kòman sa pral vin ye demen si Dye vle. E, si m pa pran men m, ka gen lanmò. Men nan ka sa, anvan gen lanmò, m ap jere may mwen. M ap jere may mwen lòt jan. Mesye, m te gen randevou avèk Ti Jid wi pou bagay la mesye. Fò m ta rele Ti Jid pou m konnen ki sa k pase. Si m ap jwenn bagay la ava e fò m met granmoun sou mwen. Lè m ateri sou nèg sa yo mwen menm, swa yo m pèdi ladan. Aye Wisly li menm, Wisly ki te deja anfas mwen. Pase pou sa pou sa k ap pale Wisly anfas mwen. Fò m gade m wè si m ap jwenn nimewo Ti Jid paske fò m rele Ti Jid pou bagay la. Allo Wi ou wè kiyès Ronald Ronald Wi se bagay la wi Bagay la nou te pale a Aah bon madan Claude la Deyò ti mi an Pa gen pwoblèm non Mwen t mete l kounya paske mwen nan wout la la kounya map vin ateri poum prann Li nan valiz la Pa gen pwoblèm mouche Pa gen lòt moun k ap pran plas ou, ou mèt just mete l, men se yon bagay m ap regle la epi kounye a la m ap vin dèyè l. Sa p ap menm pran 3 minit menm. Ou mèt mete l, apiye l nan mi epi m ap vin dèyè l. M pase w 2 boulom papa, pa gen pwoblèm brother. Pa gen pwoblèm. Epi m ap ba w rès kòb. M gen pou m ba w rès kòb la wi. Depi m save, m ap pase ba w l. Dakò. Kounye a la, mwen asire m, kounye a la, nèg yo mèt fè sa yo fè. Kounye a la m gen granmoun nan bouda m. Son pat konnen m te gen zam, kounya la Son pral sezi wè kòman mwen menm pral bouje. Si Son pa met granmoun nan boudal li menm kòmè ti nèg Leyogan li ye li menm, misye se nèg ki janbe dlo. Si misye pa met grann nan boudal nèg yo ka tue misye, mwen menm nèg yo pa ka tue m mwen menm. Ay mwen met grann nan map met grann nan boudam mwen menm Wisly mwen menm fòm kwaze a Wisly kanmenm. Ay Wisly se yon trèt li ye nan pami yo. Mwen menm Atchewoo. Konnen nèg yo pa konnen mesye. M son ti nèg mesye m tèlman, nèg yo wè m mete m dous pou yo menm yo panse tout mwen sa. Konnen yo pa konnen. M ap jere afè m pa anba. Ok sa m pral fè la mesye. Kòm m pa ta kwaze ak son mesye, paske gen de bagay ki pase fò m esplike yo. Mwen ta pran chans mwen menm m ka kwaze ak misye kanmenm. Ok.

Shit! Janm wè bagay la la jwèt la gate e m gentan manje nan kob la. E m gen fanmi m ki manje nan kob la tou. Wè w manje kob sa yo wa gen dwa pa pase. M gen yon ide fò m ta al kay yon gran ti jèn. Si m al kay yon gran ti jèn Rony pa konnen l pral di e trèt. E Wisly gentan lage nan trèt la. Fòm jere tout tout jan tout jan fòm jere bagay yo. Ou gen tijèn pa banm manti minm. Avantay m genyen dlo m janbe map antre li manmanm la pim fok ou gen tijèn banm tout bagay nèt sa t tonbe oh wisly ap pase yon kaka sou mwen konsa se swa wisly pase oubyen rony pase ta yon gen tijèn tèt dwat pou christoo bliye tout bagay nèt oh gen lajan gade M jere prestans mwen. Fòk m met yon may. Fòk m met yon may sou bagay sa. Bagay bagay yo vin twòp anpil mwen. M kouche m pa ka dòmi. M ret la panse yon sèl bagay. Shit! Jan n ye jan n ye la fòk m al chache wè Ronald wi. Pou m wè si misye pa lan pèt la. Misye gen moun Wesley fin kenbe misye la. Li plen may li. Misye pral dèyè Blue. M pral chache wè misye jan n ye, jan n ye. M pral. Ou konnen m kanpe nan solèy la men. M pa ka rete.